Madam e mesye bonjou, bonswa, m pa konn kote nap tande l, nou vin prezante nou yon bagay trè cho e kap fè aktyalite nan peyi a la, yon bagay ki trè trè trè trè grav kap travèse ni nan Leyogàn e nan anba kote 400 e mawozo ap dirije a. Bagay yo kap fè aktyalite anba a la se kote e chèf polis nasyonal la e kite pran yon ajan bsap Misye pran yon ajan bsap li voye al fè tou tè pou li nan baz nèg 400 mawozo yo. Men erè nèg 400 ma e e e ajan bsap la fè, li desann anba avèk tout badj li. Li desann avèk tout badj li, kote e nèg yo kenbe l, nèg yo ap fè l depale. Pou mwen, mwen kwè ke sa a se yon mank entèlijans li ye nan pi wo grade nan lapolis la. Sa fè m ka di sa, se paske si nou konn kote nèg yo ye, nou konn ki bò nèg yo ye, nou konn sa nèg yo genyen, e nèg yo fè videyo tout tan, li moutre sa yo posede, poukisa n pa annik plonje sou nèg yo? E nou voye yon ti malere, yon ti malere, pou nou ba l 5 mil dola pou l al fè toutè pou nou. Men bandi sa yo kenbe l la a. Yap asasinen l, yap tiye l. Sou kont kiyès? Antank ame Eske nou pa wont antan ke yon dirijan peyi pou nou yon peyi ap fini nan men nou konsa la a? Pou nou pa ka di anyen, pou nou pa ka fè anyen? Yon gouvènman moute ki gen plis ke 3 mwa an pou nou pa ka fè anyen la mesye? Jis kite peyi a ba yon moun ki ka dirije dirije l. M pral fè nou gade kote ajan besap la pale, kote nèg gang yo ap fè ajan besap la ap depale e kote menm nèg yo pral efase lavi misye. Epoutan misye gen yon madanm ansent 4 mwa k ap tann li lakay li. Pou nèg yo pran pran nèg la pou n fè l desann nan chan Batay Pou lal sèvi toute e n konn kibò nèg yo ye sa y voye n voye nèg al mouri la mesye nou mechan Nou mechan Ann tande ann gade ann tande e gade e konprann sa kap pase ayiti a mesye

Men ou fou ou fou menn. Ou konnen ou tande ou sou rezo. Epi ou telman enbesil ou mache a batch. Kote batch misye a? Kote batch? Fè ou voye l mwen tou. Ou mache a batch. Ou pa gen may. Ou pa mafya. Aye ou wè sa w ap menm sa w ap fè ou pa konnen l. M wè ou trè inosan. Sa wap fè ou pa konnen l non. Bon se sou sa wap fè a sou te konnen ou tap mache a bat. Pandan se tan konnen e besap ki bloke wout la. Wi. Ki bo kamyon ou pase.
Sa se son peyi nap fè.
Kès ki chèf besap anba a.

Tèt frèt tèt frèt. Ou pa wont menn pou vin pran lanmò pou Tande pou l vin pran lanmò pou 5000 dola. Vi an koute chè menn. Sa vle di nèg yo pale fasil. Ou wè m pral bon m pral fè yon reyalite. Menm depi m ap pale reyalite m bay. Nèg yo tèlman konnen lafwa ajil. Yo pa janm, eske ou janm tande kote yo rive? Yo di yo met pye yo atè. Hein? Ou janm tande kote yo di yo met pye yo atè? Men pou sa k fò vini ou men yo. Ou telman imbecil, yo ta fò de E pa imbecil, nèg la inosan. Ou men ou dakò de sa. Nèg la bezwen kòb ou l okipe madanm ni. Hein?
Ah monchè, bon m chita atè menm jan avè w, wè atè. Ayayay.
M tou la nèt men.
Non poko.
Eske sa son peyi n ap fè?
Non mwen menm, kote m pwale. Eske sa son peyi n ap fè? E la m ap rete.
Map mouri. Yo ka vin pranm la wi. Sen mil dola tro piti. Manti yo pa bay pa sen mil dola yo baw monche. Kote madanm ou ye. Konbyen pitit ou gen. Ki laj li. Konbyen mwa madanm ou gen. Ansent.

Tout moun tcheke moun yo dim travay difisil bay difisil.
Haiti peyi a pa gen travay.
Sou nou wè men nèg la inosan men peyi a pa bay travay.
Epi bro pa peyi ap fè tout bagay sa yo lèw gad. Kot bag sa yo voye Tale, voye nan men m gon kesyon m pral poze misye. Ou konnen lè bay ki leve goumen pou bloke wout Piti lan, pran bag sa nan men piya a tou chèf la. te gon dam yo te vini avè l yo te voye vin kontwole tou. Èske w okouran de dam sa? Hein? Wa okouran? M te wè w. Mwen menm? Wi. Sèl 5 nèg ki anndan cha? Èske yo gen bal? Yo gen anpil bal anndan? Mwen wè gen minisyon anndan.

Wè li? Menm batch mesye. E pa menm orijinal la yo bay misye non? Non misye a, men wè, nou wè besap la klè, men besap la. Men figu tsoudi. Ban nou ti zoum chèf. Sa nou ap pran chacha. Men besap la men. Men. Kom nou toujou di bandi pa konn li, nan li a fè nou pou kont nou, gèt manman nou. Men la misye, komsi n pa santi n wont antanke yon dirijan polis. Antanke yon chèf pou n voye piti sa la, yon jèn, yon inosan konsa al pran yon lanmò konsa. E n konnen kote gang yo ye, nou konn kote gangster yo ye. Se nou t mete yo. Se nou fucking mete yo anba a. Kounye a nou pran yon ti jèn konsa, nou voye l al pran yon lanmò konsa, ki gen madanm li 4 mwa ansent. Yon peyi pa gen travay, pa gen anyen pou fè nan yon peyi, Nèg la oblije al fè djòb sal pou l jwenn yon goud pou l pot bay madanm ni. Men kounye a se lanmò n voye l al pran. Bann politichi, bon, politichen sa yo, sa n fucking itil peyi sa a? Ti jèn nan fucking bezwen travay, sa n itil peyi sa menm? Antanke moun, Nou pito vòlè lajan peyi a, al viv aletranje, pran madanm nou, pran pitit nou, mete yo al aletranje, antou ti pèp la menm ap soufri. Ti pèp la ap soufri, ki sa n itil nan peyi sa a? Nou pran DG lapolis la, nou vin lage l nan figi moun la ankò, nou panse l pral bay rezilta? Nou panse l pral bay rezilta? Nou pran pèp la pou makak? Nou pran peyi a kòm se peyi manman nou a peyi papa nou l ye? Nou fè sa n vle? Mesye, bagay yo tris pou nou. Men m konnen bagay yo p ap ret konsa. Bagay yo p ap ret konsa? Non, non, non, non, bagay yo pa ka ret konsa. Pase nou twò mechan menn. Gen yon fado k ap tonbe sou nou. Bondye pa janm bay pèn san sekou gon fado kap tonbe sou nou nap mouri grenn pa grenn. Nap mouri grenn pa grenn nou trò mechan. Detay News. Mwen telman ri. Bon m chita atè menm jan avè w. Wè atè. M tou la gè. Non poko. Poko. Non mwen menm. Kote m bwale. M pa fon pa. E lam ap rete. M ap moun wi. Yo ka vin pran m la. Wi. Senmil dola twò piti. Manti. Yo pa bay pa senmil dola ou ban moun chè. Kote madanm ou ye? Konbyen pitit ou genyen? Ki laj li? Konbyen mwa manman ou e madanm ou genyen? Ansent? Yo yo pwet pou akouche. Bon gen tan ou ap vin pou vin bay. Bon si nèg yo te tou fizye ou.
Pa gen lòt fason ou ka manje? Ayiti peyi a pa gen travay? Non men, tande, ou nan Besap, mwen kwè Besap te ka... Epi bro pa peye yap fè tout bagay sa yo lè ou gad. Tale m gon kesyon m bal poze misye. Ou konnen lè ki bay ki leve goumen pou bloke wout lan. Te gon dam yo te vini avèl yo te vwe vin kontwole tou. Eske ou kouran de dam sa?

Hum? Pote bat chabon mwen lò. Pote bat chabon mwen. Mwen bisap. Wè li? Men bat misye. E pa men orijinal la yo bay misye nou? Non misye a.
Men wè? Nou wè bisap la klè. Men bisap la. Men figout sou li.
Ban nou ti zoom chef.
Men bisap la men. Men. Kom nou toujou di bandi pa konn li. Nan li a fè nou pou kont nou. Get manman nou.